Mwen Guerrier, bonjou papa pèp e bonjou a tout oditè oditris Radio Caraïbes. Nou toujou ap tann bilan operasyon lapolis mennen yè sou vilaj de Dye 24 rèd tan aprè nap pwofite de prezans ou avèk nou pou nou fon ti pale sou operasyon sa donk ki bilan Nou konprann atant ou prete bilan an pa ou sèlman, se tout moun k ap koute radyo a, popilasyon an ki konnen ke lapolis mennen operasyon apre operasyon an e ki sa ki te arive jwenn e ki dekont ki arive fè. Nou konprann sa e bò kote pa nou, nou ap travay du bec et des ongles nan sans sa a. Men, sa ki pi enpòtan pou nou nan operasyon ke li ki lanse o nivo vilaj lan, e ki jisteman se zoperasyon teknikman nou pa ka di egzakteman pou n ba yon kalandriye doperasyon men se pou dabò kapab pèmèt ankò yon fwa moun popilasyon pezib k ap viv anndan vilaj lan de sitwayen onèt ki fè respè tèt yo e kote ke gen yon gwoup de bandi ki pratikman pran yo an otaj depi deja dèz ane ke n kapab di e gen anpil efò ki fèt o nivo de lapolis nasyonal e gen anpil efò k ap kontinye fèt o nivo de lapolis nasyonal pou ke nou arive ebranle yo pou nou arive tou fè tou sa n kapab pou nou arive epengle yo e kondi yo devan lajistis. Efektivman, te genyen pratikman tout yon jounen doperasyon. M t ap tande repòtaj jounalis lan avèk de tir vrèman nouri, men se pa lapolis sèlman ki t ap tire. Se bandi tou ki t ap tire ansanm avèk lapolis. Ou konnen nou menm nou gon mòd operatwa e kesyon vi moun li o sant de operasyon nou pou ke nou kapab pwoteje e pou n evite tou de domaj tou o fizik o nivo popilasyon an. Men pa kont, nou ankò detèmine pou ke nou kapab arive fè travay nou, a savwa pèmèt ke moun k ap viv nan zòn nan libere de ansanm de bandi sa yo e pou n arive mete men nan kòlèt bandi yo. Men le tan, les secondes, ke m toujou di, les minutes, jou toujou an favè de lapolis. Nou pap dekouraje, nou ap mobilize nou plis ankò e nou fè debriefing, nou fè evalyasyon a chak operasyon e de jou an jou n ap amenaje operasyon nou de manyè pou ke nou kapab arive e se sèten ke yon jou konsa n ap arive jwenn yon solisyon e libere popilasyon an k ap viv avèk gwoup de bandi sa yo ki anpeche yo vake lib reprann aktivite yo e ankò yn fwa e ke nou toujou di e ke n ap toujou di ke an matyè de de an matyè de sekirite e popilasyon an li menm li gen wòl enpòtan pou l jwe e avèk lapolis nasyonal. Donk se yon operasyon anplis si ankò la jodi a bilan oubyen nou pa ka bay bilan oubyen sa n ka di pa montre genyen yon amelyorasyon nan sitiyasyon ki genyen anndan kote mesye yo yo kontinye kenbe espas sa e moun yo se sa y ap tann nan kad operasyon lapolis yo nou aprann tou nou te devan Sent Bènadèt la kennètil de prezans sa a. Nou konprann enpasyans moun yo e nou toujou di sa, nou teni kont de yo nan refleksyon ke nap fè, nan debriefing yo, nou konnen atant moun yo, sa moun yo menm yo vle fè. Men fòk nou di moun yo pran yon ti pasyans paske ke lapolis li menm li gen yon mòd operatwa, li gen yon fason pou l opere teknikman e gen yon ansanm de konsiderasyon pou nou fè o nivo lè nap fè lè nap opere paske bandi an li menm li pa gen etadam sa di gen yon ansanm de bagay ki pa enterese l. Se pa fanm ansent pa enterese l, ti bebe pa enterese l, granmoun pa enterese l, jèn pa enterese l. Sa vle di lè soti, li tire, li fè tout bagay e w ap wè gen de viktim. La yo menm li ka di w ou kapab wè ke gen de twa moun. Men nou menm pou nou l ap san pou nan, se de pwofesyonèl e li kapab pran yon ti tan men sa ki pi enpòtan se pou nou pa lache o nivo de lapolis e nou p ap lache.
Nou te gen de twa grenn blòk nou t ap poze prèske nan rantre Sent Bènadèt la. M pa konn si n t ap poze de twa grenn kèk lòt kote. Chak fwa n ale, mason, bòs mason, tout moun kase tèt kouri tounen. Lapolis fè bak, nou bay vag, nou p ap fè sa ankò.
Lapolis p ap janm bay vag. Li kapab repliye si l ta estratejik pou ke li kapab chak jou amelyore plan li. Men w ap konprann mwen, Bob. M tap kapab fè yon deba teknik e yon mòd operatwa piblik avèk ou o nivo de lapolis. Ok.
Ann rete kounye a pòtpawòl sou machin sa a ke lapolis sezi nan nivo ri Edmon Pòl ki ta pou sena repiblik lan avèk yon plak. Imatrikilasyon SE 06 047, yon Nissan Patrol ki koulè blanch. Kisa operasyon sa te ye?
Alò, te genyen, selon tout enfòmasyon ke nou genyen, te genyen yon alèt kote ke nou te enfòme genyen se 2 veyikil li ye.

Moun ki te abò veyikil la yè yo o nivo depo nan SDPJ kote ke y ap pran done yo, y ap fè ankèt preliminè la e nan lèzè ki vyèn yo pral apwofondi ankèt la o nivo de la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè. Alò, de machin sa yo te soti an direksyon de zòn Matisan, zòn Gran Ravin. E genyen tou yon DJ tou ki entèpele tou e pami 7 moun sa yo e genyen e pou le moman ke yap e tande moun yo e yo pral e kwizine yon peu plis o nivo de la direksyon santral de la kou jidisyè. Men kòm nou genyen yon pwen près ke nou gen pou nou fè e pwobableman e demen e nap an mezi pou ke nou kapab vin avèk yon detay pou nou konnen. Pa gen zam ki sezi, pa gen moun ki blese? E non, mwen pa anrejistre l, mwen pa anrejistre la. Nou konfime machin sa se yon machin ki fè pati de pak otomobil sena men moun ki te nan machin nan eske yo gen pou wè a sena eske pami yo te genyen de anplwaye sena ou tou senpleman anplwaye palman. M kwè ke si m m kwè ke chofè an e moun ki t ap pilote machin nan se anplwaye gen nan sena de la repiblik la e machin nan efektivman se pwopriyete sena de la repiblik. Eske se vre nou gen yon avi de rechèch kont Fantom?
Mwen pa okouan. M pa enfòme de sa non. Atis Fantom.
Ok.